Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Réaliser Rêve ou TV Show. On lot samedi pou nou kontinye pale biznis, pale entertainment, devlopman personel. On samedi tou pou gen anpil kado janm toujou di l, pa vre? E se pou sa depi m pale de kado, nou prale dwat nan vil Pòtoprens pou n al rankontre e welcome bien sûr ekip Rezo 520 an. ki deja pare pou pase yon trè bon moman avèk nou aswè a. M pa wè Valentina. Medam, kòman nou ye? Bonswa Bridj!
Bonswa Bèna! Bonswa Gouten! Donk jodi a nou ka wè ke nou pran China. Wi, nou pran China.
Bonswa telespektatè avèk tout entènot nou yo. E jodi a Tina byen manke nou wi baby. Wi Tina manke nou tou. Tina tap byen fete jodi a. Wi. Jodi a gade fèt Tina tap byen pase se te fèt miss nou aprè sa ou menm Bridge kòman ou ye? Bon m trè byen m trè byen e dayè se mon mwa osi donk ki di mwa septan di mwa virigo donk m fyè e Tina e Tina donk li kòmanse li ouvè mwa. Nan rezo 520 li tap gen fete jedi an e bon Tina nap diw bòn fèt jisteman ou manke nou ankò yn fwa ou menm kòw la pou manti map tou diw bòn fèt bicha mèsi Dana donk nou pral pase yon bon moman ansanm kote ki gen fèt Gen kè kontan kote ki gen kè kontan, gen lanmou, pataj, tout sa donk e gen rezo 520 epi gen reyalize rèv ou TV show donk se sa. E nou konnen mwa septanm sa gen anpil moun kap fete ladan l ou menm kap fete jodi a nap di w bòn fèt e pou tout moun kap fete mwad septanm yo nou tout bòn fèt m konnen chak jou se fèt pou yon dizèn nan nou donk bòn fèt vrèman kòman w ye Boutin. Voilà, le temps de la première pause. Wal pran yon ti poz tou kout. E lè nou retounen se pral premyè ribrik nou. Medam, selebre. Lòt semèn, nou pral kontinye selebre. Jiskaske nou rive nan fèt pa m nan. N ap pran ti poz, n ap tounen toutalè. E lè nou retounen se pral premyè ribrik nou, chapit motivasyon. Non pa m se Jean Junior Boutin.

Se pa ti vitès. Se pa ti vitès. Se pa ti vitès.
Lakata ou mèt fè ta nan Ginen mèt tranble. Reyalize rèv ou TV show samdi 7 è. M branche. Map pran kado.
Byenvini nan chapit motivasyon. E, kite m poze w yon kesyon pa egzanp. Aswè a. Kisa ke ou ta renmen chanje lakay ou? Kounye an, wè. Bozo li kounye an la, swa ap swiv emisyon an, men swa ap swiv li apre tou. Eseye gade. Ban m 3 gwo bagay, 3 gwo chanjman ke ou ta renmen fè nan lavi ou. Ok? Yo dòdre de, m pa konnen, de yon varyete. demezire si w vle. Pa gen yon bagay byen espesifik. Chanje yon bagay ke w anvi chanje men nan se chanje pou w deveni meyè. Yon bagay ke w panse ke ki anpeche w pi bon, fè pi bon chwa yo, pran pi bon desizyon yo, konpòte w pi bon fason an. Petèt alkòl, alkòl ka jodi a youn nan, youn nan eleman k anpeche w fè sa w gen pou w fè. Petèt yon moun ki twò renmen depanse, ka youn, yo ka petèt mande pou w ta depanse mwens. Yon mank de disiplin tou nan lavi w, yon ti jan tout sa w kòmanse e pou yon lòt ki pi bon, e pou w kite l w ap fè yon lòt ki pi bon. Ou pa genyen oubyen ou manke pasyon nan sa w ap fè. Plen bagay, plen bagay. Du pwen de vi pèsonèl, anviwònmantal, rejyonal, antouraj ou, pratik pèsonèl ou yo. Mennen, se la m te bezwen mennen w la. Lè w fin gade tout sa k petèt ki ta ka merite chanje, men kite m poze w yon kesyon. Èske ou konnen sa ki ka anpeche w fè chanjman sa a? Anpil fwa nou branche sou chanjman ke n vle pote a. Nou pa reyisi l. Ou di mwens li pa kenbe. Ou konn pou ki sa? Se paske ou pa janm pran tan w pou idantifye ki sa k ka fè ke chanjman sa a pa fèt. E le jou ke ou konnen ki sa k ka anpeche chanjman sa a fèt, m garanti w lè sa a, w ap kapab fè chanjman sa a paske sa k pral anpeche w fè l la, fòk ou evite l, fòk ou elimine l, epi chanjman an li pral posib.

Jodi a nan Business Today, m vin avèk yon sijè ki yon ti jan pa fòseman biznis biznis. Ki lè w reyisi nan biznis pa egzanp? Ki lè ou reyisi nan biznis? Èske ou ka reponn mwen kesyon sa? Ou ka reponn pou tèt ou, pa vre? Ou pa ka reponn pou tout moun. Paske lè w ap pale de siksè, an jeneral, pa genyen yon. repons definitiv ki lè moun reyisi. Menm jan tou nan biznis, ou pa ka di ok, pou reyisi nan biznis, nan, nan, nan, nan, nan. Paske jisteman, anpil fwa ou konn ap gade yon biznis ou panse k pa reyisi, epi, Pwopriyetè la di w ke l trè reyisi, biznis li reyisi. Paske se pa sa w ap gade a, men sa k ap pase tout bon a lenteryè la. E li anpil tou depann de objektif moun sa te gen ak biznis la. Yon biznis ki fè 3 zan pa egzanp ka satisfè yon moun trè fasilman. Aprè 3 zan, nou kwè ke nou fè sa nou te gen pou nou te fè. Nou reyisi kwa. Yon lòt di w, si aprè 3 zan ou kraze, ou pa reyisi. Paske ou apèn ap m pa konnen atenn sèy de matirite w, apèn ou sou wout lan, ou sou pant lan pou w al reyisi. Mètènan, lè fèt e klè se ke biznis vle di fè ou fè yon pwojè, ou met yon envestisman deyò, w ap vann yon sèvis, ou ta renmen moun satisfè, konsa tou ou ta renmen fè lajan. Mètènan, si tout fwa w ap fè biznis lan, E moun yo satisfè, on di yo satisfè. Revni ou yo enteresan, li pèmèt ke ou kouvri bil ou yo, li pèmèt ke ou rekipere lajan ou. Bon la, an di se yon biznis k ap mache. Men gen de moun ki poko ka rele sa siksè toujou. Siksè se petèt lè l gen 3, 4, 5, 8, 10, 15 sikisal, lè l penetre lòt mache. Men nèg sa ap vrèman ta renmen w konnen. Pa kite se moun ki pral di w lè w reyisi nan biznis. Lè chak moun wè reyisit yon jan, chak moun konsevwa reyisit yon jan, ou se premye moun ki ka dakò. Si w ap reyisi oubyen si w ap echwe. Biznis se egzakteman sa ke w met ladan l. Si ou mete sa pou mèt ladan l lan, l ap rete egzistan e pwobableman l pral garanti siksè ke w ap chache ou menm nan. Men, pou w konnen si w reyisi, se sèl si ou menm ou te gen dè objektif klè Pou atenn pou atenn yo, ou satisfè, la ou ka pale de siksè. Mennan si se pa sa sèlman ou vle, fòk ou konn egzakteman sa w ap chache. E si w vle reyisi ladan l, fòk ou defini l dabò. A la pwochèn!
Of course! Nou se Sojexpress! Pou pewòl biznis ak ong, vin jwenn nou, n ap jere sa. Of course! Pou tout tranzaksyon Moncash, PapPada, an gwo e detay, vin jwenn nou. Nap jere sa.
Of course! Mwen toujou ankouraje tout fanmi m ak zanmi m pou tout transfè Western Union yo, se nan yon biwo Sogexpress pou yo ale.
Of course mwen son kliyan Sogexpress e nan Sogexpress mwen la kay mwen.
Of course nou se Sogexpress, kliyan nou yo se yon fanmi.
Ofkòs mwen se kliyan Sogexpress, mwen toujou byen gade si kote map rantre a make Sogexpress.
Ofkòs lèm gen nan Lisa oswa Payaj Lakay se nan Sogexpress m vin touche.
Bridge, jodi a nou pral pale kòm China pa la, ou pa pral di China kòmanse pale non, ou pa pral di sa la jodi a. Ok, kòm ou konprann, yon moun kap ekri yon antrepriz oubyen nenpòt enstitisyon kèlkonk, lap ekri antrepriz lan poul mandel yon enfòmasyon oubyen swadizan son konkou, nan pran egzanp, menm jan kòmsi konkou nou te fè la, yon egzanp. Epi pou moun ap ekri antrepriz la pou lap di l Salut. Humm. L ekri salut a SLT. Oubyen pou l di w Bonsoir. Li ekri l BSR. Donk sa vle di moun sa ap tann yon repons de ou, de antrepriz la, kap reponn li, ki pral di l Salut tou, se kòm se besti l, yon konvèsasyon, besti, besto, oubyen m pa konnen. Donk kòman w konprann jan de moun sa yo? Paske m panse fò n ka pale avèk kèk nan moun sa yo. Pou n ka di yo sa pa fè sans lwa te fon antrepriz gon jan pou bon Didji ann pale cheri. Wi anfèt m pa pral di e ti moun yo ki fè sa paske nou gen gran moun tou ki ekri ki ekri konsa m panse ke fòk nou ta èske se pa yon pwoblèm dedikasyon li ye m panse m panse m ka di sa konsa paske. Ekri yon antrepriz gen yon fason pou ekri l, menm jan gen gen lè menm jan antrepriz lan gen lè l antre, gen lè pou al lakay ou, gen nan lè tou ou ka ou ka ekri kliyan sitou antrepriz ki gen kontak dirèk konsa avèk avèk avèk kliyan. E m panse ke gen fason ou menm lè w bezwen enfòmasyon paske m panse tout antrepriz yo gen moun ki responsab sa dirèkteman ki pou ba w enfòmasyon penenpòt Ti sous sa w ta bezwen yo. Men ekri antrepriz lan tankou m t ap ekri Dana oubyen m t ap ekri yon lòt zanmi, m panse l vrèman pa fè sans, li pa fòmèl. M panse fò nou ta ekri antrepriz lan pi, pi, m pa konnen non, itilize tèm, m pa di pou, wi, m pa di pou, pou, pou, pou, pou kòmsi pou itilize lè gran tèm, eksetera, men. Bonsoir tel entreprise m bezwen tel enfòmasyon jisteman men bay pou ap ekri salut ann pran egzanp pou konkou jou chat tedi a nou jwenn sa anpil nou jwenn sa anpil anpil anpil nou lage flyer a sou tout sou tout paj rezo sosyo e sojexpress moun nan pran l m pa gen pwoblèm pou ekri pou mande w enfòmasyon men lè w ekri ou di premyèman nou pap pran tan pou nou li e le pire sè ke enfòmasyon nou pral mande a pafwa l gentan tou disponib. Moun yo gen pwoblèm avèk li, yo pa janm li. Fòk nou pran ti tan pou nou li. Nou di, m ap pran egzanp lan sou antrepriz pa nou, nou di yon minit. Nou di fò w entèprete mizik te di hashtag fò l dire yon minit epi dat limit 30 30 out. Se sa nou te di. Moun nan ekri w, Salut, kilè konkou ap fini silvouplè? Pandansetan. Pandansetan, tout enfòmasyon sa yo gentan dirèkteman nan flyer a paske nou konprann ke se de enfòmasyon bazik ke ou menm wap bezwen paske si konkou an kòmanse ou menm ki pral fè videyo a fòw gon tan pou konnen nan ki nomb de tan wap genyen devanw si pou vle fon on si ou vle al nan studio ou otre choz sou konbyen tan wap genyen men m panse ke epi gen lòt moun tou kap jwe sekouw Salut Bonsoir. Lè nou ekri konsa, ki sa nou ap atann vre jan Dana di a? N ap atann ke antrepriz la pral di w Salut Etèl, Bonswa Etèl. Men nou, men nou ap ekri yon antrepriz oubyen tou lè nou fin nan konkou a avèk EM swa Sojeks Respa. Sa fè m plis pran sou mwen paske se la m ye, se antrepriz pa m. Donk, e lè nou fini nou tou foure nimewo a nan yon bwodkas. Pandansetan, se yon nimewo yon antrepriz. Donk w ap pataje tout lòt enfòmasyon avè l epi pandansetan, Se yon nimewo antrepriz. M panse fòk nou gen plis respè pou pou pou antite yo, fòk nou gen plis respè pou tèt nou tou, pou nou respekte antrepriz lan, konn kòman pou ekri l, konn kòman kòmsi e e nan ki lè tou pou ekri antrepriz lan. Donk m panse sa se sa se yon twouk bazik, fòk nou fòk nou fòme tèt nou plis. Wi, anplis anpil ladan yo pral di konsa, a mwen te ekri yo, yo pa janm fè m repons, yo pa reponn. Donk ou sèlman parèt pou yon antrepriz sali e ou gon jan w ekri sali a tou. Donk ou panse ou ta tann yon, w ap atann yon repons de antrepriz lan. Donk m panse li vrèman s on bagay kòmsi pou moun yo chèche konnen. Paske gen anpil tito tou, gen anpil bagay kòmsi y ap montre w sou YouTube la tou. Donk m panse fò nou enfòme nou dabò avan ke nou fè nenpòt bagay. Men nou gentan wè tou ke li pa make sense pou n ap ekri yon antrepriz bon pou w. Wap ekri, wap tou di men kisa w bezwen, men kisa w bezwen silvouplè, m bezwen tèl enfòmasyon, kòman m ka jwenn li silvouplè, kòman nou ka ede m, bagay bazik sa yo. Jisteman, e fòk nou di sa nou bezwen an klè e presi, pa nan kòmsi ou ap bezwen yon echanj, se yon antrepriz li ye, se pa, wi wap jwenn moun ki dispoze pou reponn ou, men se di a, bonjou, mwen se, ou ka toujou di mwen se entèl, E map mwen bonjour tel antrepriz ki wap di tel bagay mwen se entèl m bezwen tel enfòmasyon brèf epi Kòman nou ka ede m silvouplè. Jisteman.
Se pa ou ekri salut wap tann moun nan di salut se pa se pa yn ami ou pa konn moun nan se son se jisteman fòk nou respekte sa mwen kwè. Donk se 2 bagay m panse fò nou vrèman pran pran sa an konsiderasyon paske e si nou bezwen yon repons Aprè sa poun pa al di ke nou te kontakte moun pa reponn nou. M panse fòk nou fè analiz dabò poun konnen kisa nou te di avan ke nou atann yon repons. Donk travay anpil sou sa paske nou konnen anpil moun nan sosyete a pa renmen li lè yo ekri yon bagay, lè yo ekri yon enfòmasyon fòk nou pran sann pran tan nou lil e konprann. Paske sa trè trè enpòtan. E nan konkou sa la donk m panse gen anpil moun ki te vle patisipe men akoz de mank de edikasyon sa yo, yo pa rive voye videyo e m panse ane pwochèn konn kijan pou n ekri yon antrepriz epi pou n ka pou n ka fonksyone jan nou bezwen fonksyone pou n ka fè tout sa nou bezwen fè ok donk se sa nou te vin pale ou pa pa ajoutan Edwid? Sitou pou timoun e.
Dot sa m te jwenn anko se pou moun kap ekri AX yo bon Bonxsoir ou konprann e e talè avèk EUR tankou nou ekri konsa donk fò nou jwenn sa. Fò nou ekri lè nap ekri nenpòt enstitisyon an oubyen nenpòt antrepriz la fòk nou ekri l fòmèlman pa ekri l tankou nap ekri on ti zanmi nou donk m panse nap pran konsèy la. Vwala. Donk se sa nou pote pou jodi a nan sijè tabou.
Ou bezwen konn sa kap pase nan biznis la, dènye mizik ki sòti, dènye videyo, sa atis yo ap regle, kijan pwogram yo pase, sa kap regle nan mond mizikal la, Rezo 520, e li lye.
Ti Joseph! Ti Joseph kap bon doulè mesye. Saw gen yon kò fè dede. Kisa ti Joseph fè ou. Monchè map chèche tire nonm nan nan tout kay lala pou voy lal pwan transfè westè minyòn ti fim nan voye pou mwen men sèt fwasi sil tal pran non biwo ki make zone express li pap ka antre nan kay la non fè vit rele ti jenonm nan pou mwen paskem bezwen ti kòb la poum al wè dòktè.

Se chita fè mennaj, ekri sou Instagram, derespekte granmoun al sou tiktok men si w te konn fè siy de la kwa ou tap konnen wi Ono di pè e di fis men e di fis mwen kote sa jèn gason pa konnen wi.
Ti joseph ahh. Anba anpil difikilte, nou arive seleksyone 38 videyo. E 38 moun sa yo, nou gentan kontakte yo pou nou di yo men kisa k pral pase nan swivi an. E dèke tout bagay pral disponib, n ap. fè yo konnen. E lòt moun yo tou, pa met nan tèt ou ke w pèdan, dèke w te gentan patisipe deja nan yon konkou sot eksprès, ou pa ka pèdan. Ou jis kòmsi swa lòt yo te gen lòt kritè, nou konnen, donk se konkou, w ap toujou gen sa. Alò w pa panse ke swa w pa gen bèl vwa oubyen se pa sa, oke? Ap toujou gen lòt moun ki te fè mye ke videyo w la. Alò nou vle remèsye nou chak ki te patisipe yo. Donk 38 videyo sa yo n ap pike pou pi devan avè yo. E demen si Dye vle dimanch gade kenbe paj Facebook Sojexpress la. Nou gentan konnen kijan pou nou vote. Nou gentan konnen kòman pou nou jere devan nou paske fò nou pa bay moun pase devan nou. Nou gentan bèl fò n bèl nèt ale jiskaske konkou yan fini. Kisa wap fè? Wap di moun nan ki anvi vote pou ou a, ou menm ki fè pati de 38 moun sa yo, deja janm te di an, al abòne avèk paj Facebook lan Sojexpress lan poun ka toujou rete an alèn dè ke gen yon bagay ki pase, ti klòch la tou aktive l. Moun ki pral vote pou ou a, kisa lap fè? Lap abòne ak paj Facebook Sojexpress la tou. Lap lak. Paj Facebook Soj Express la epi l ap parèt paske chak videyo yo ap gen yon nimewo Nan kòmantè lan swa moun nan mete nimewo videyo pa w la swa l mete non w oubyen l itilize stikè ki make vote L ap like videyo w lan l ap pataje l l ap kòmante Sa ap fè lega la yon pwen Donk pou rès lan tou pral gen lòt jan tou pou vote tou wi avèk sistèm Soj Express yo. Donk nap bay tout enfòmasyon sa yo pou ou konnen paske poun ka ede w pou w genyen paske nou tap byen renmen dayè prim yo bèl e m tap byen renmen se youn nan nou k pou genyen alò jis se sou telefòn digicel nou ke nap ka vote lè nou genyen anplis transfè soj express la. Kòman nap ka vote Britney? Yap rale telefòn Digicel lan yap fè etwal 520 etwal 5 etwal nimewo transfè a etwal nimewo videyo yo wap wap vote pou li a Jazz epi voye l ale vwala mwen osi senp ke sa donk kòmanse fè moun voye transfè pou ou e pwen transfè sa yo plis. yo plis. Donk degaje w pou fè moun vote pou ou par MPCN. Nou te kontan ke w re, jan w kontan resevwa nou e konsa nou kontan tou pou n ba l fè lòbèy a, te di Ashtag. Men men cheri, ki moun ou ye? Ou wè mayo m? te di Ashtag. E nou konnen ke se pa inikman konkou yo ke nou fè, nou fè yon pakèt lòt bagay tou, nou gen anpil, e fò nou remèsye Koka Kola avèk Sojekspres. ki pèmèt ke konkou sa posib. Donk Kanal Plis gen yon, an nou di soti 25 dawout nan la a rive 26 septanm pou nou ka reyabòne pou yon mwa. Donk se 30 jou sou plan siperyè a. Byen kòmanse ane lekòl la. Donk. M konnen lè pandan lekòl pa gen bagay gad tele twòp twòp twòp m konn sa. Nou pral di ah e lekòl ki ouvè pa gen kesyon m pral peye kanal plis e mwen e pa vre e pa vre fòk ou toujou enfòme fòk ou toujou gad reyalize rèv ou ti bichon dikou al re abòne pandan yon mwa kouri fè sa m di w sa wi se 26 septanm pou rive non se 25 dawout pou rive 26 septanm donk degaje w pou al re abòne nan kanal plis. Ok, nap fè w konnen ke se pa sèlman transfè Western Union ke ou ka pran nan yon biwo Sojexpress, se pa sèlman sèvis sa ke Sojexpress ofri. Si w genyen nan paryaj lakay nan lis sa, ou ka al touche nan biwo Sojexpress. Ou menm ki bezwen depoze ekstrè darchiv ou, ou ka pase fè sa nan biwo Sojexpress. Gade ou menm anplwaye, ou menm patwon ki gen pwoblèm kach, ONG ki gen pwoblèm kach, ou ka peye anplwaye w yo avèk sèvis ki rele Express Pay la.

Nan biwo sonje Express gade sa se moman paw ou pral mete 4 dènye chif la kounya map tou fè screenshot pou ou Bon jodi a mpap fè beat mpap fè anyen bon se Tina bon chanteuse lan pa la Chanteuse la pa la Ann ale Atis la pa la Mete mete mete 4 dènye chif MTCN nan kounya 2 3 Screenshot Donk si w pa genyen kado avèk sonje Express donk se pa fòt nou paske nou toujou la pou nou.

Meni, e de sa n pral pale nan ribrik lan la? De sa sèl. Sa k pase ak ti tèt mizik lan Dana? Sa k gen? Konnya ou vin fè kwa de nòt chofe aswè a la? M p ap antre nan zen non Dridjni. Nan zen entènèt m p ap antre non. Sa mizik la gen? Donk e de sa wi. Moun yo pa jwenn moun pou yo apiye. Y ap fè pale anpil. Y ap fè pale anpil sou entènèt la. Bon, nou konnen ke ou di Roodboy avèk Annie Alerte.

Son bèl tèks, son bèl mizik e li byen rive sou moun yo e m panse bèl wi bèl videyo e m panse ke Annie Alerte sa gen bon Annie Alerte di zile wi m panse ke pati sa moun sa ki gen kounya atis sa ki gen kounya l rive sou yon pakèt moun e moun yo konnen ki tout peripesi ke Annie te konn pase kriye eksetera donk la nan moman an la se moman Annie Alerte se moman zile. Donk eske tout moun ap apiye sou Anie Alerte pou yo gon ti fame? Eske se sa yap fè? Donk nou pa konnen. Nou konnen ke gen Gedaline Desca ki te fè yon tweet, anfèt pa yon tweet non, nan yon live li te di yon, kòm si te pote yon kritik ki te, ke moun yo pat vrèman wè byen. Gen anpil moun ki di eske se pou, mwen m wèl sou 2 aspè. Premye fwa, kòm si lèm fin tande sa,

Men gen lòt aspè tou kote ke li te di yon lòt bagay ki yon ti peu degradan fas a lòt medam yo ki nan HMI lan. E m panse ke la li yon ti peu, yon ti peu gen yon deklik, ok. Donk m rete kwè toujou ke se komèsyal, ke se du pur komèsyal. Paske kan menm m panse ke, men m panse tout moun gen dwa fè kritik lan paske gen kritik ki konstriktiv. Men. Fè pote yon kritik kote ke pou ou desann yon lòt atis se m pa wè l bon jisteman, m pa wè l bon oubyen ke l chante tankou yon kabrit eksetera donk m pa wè ke li li li bon pou atis lan ke ou ap di ki swa ki son zanmi w ki son sè w eksetera. Men m rete n ap ba l benefis di dout la toujou ke se dpi yo komèsyal k ap fèt ok donk pou atire moun yo al gade mizik lan vre e nou pa bezwen bay tèt nou manti sa koz ke mizik lan pete plafon e ke li koz tou malgre ke Darline Desca te fè yon pil tan li pa janm tande Darline Desca gen yon pil moun ankò tou ki retounen an di ke l fè yon bagay ki bon ni pou atis lan ni pou li m wè l sou aspè sa tou paske wap gade sou paj blogè yo yap repataje tout yo yap konpare prestasyon pa l ak prestasyon Annie Alerte fas avèk kritik ke l pote a. Donk sa koz ke m panse ke li tou parèt tou, li tou apiye sou Anie Alerte pou yon ti fèy, ou konprann? Men m ap di Anie Alerte bravo e m wè jiskaprezan l pa janm reponn, ok, apa Roody Rude-Boy te reponn li, Darline tou te reponn, vin gen Rutshelle ki reponn, gen anpil lòt moun tou ki pa twò kontan pou kritik ke l te pote vizavi de medam yo, m panse ke bon, n ap swiv kibò sa ap fini. Nap swiv kibò sa ap fini paske m pa konnen Darline Desca konsa ok m pa konnen l gen vizaj sa men jan ou di a moun toujou chanje Moun toujou ap chanje. moun toujou ap chanje nap gade kibò sa ap rive eske se yon featuring ki nan wout eske se yon fason pou l di nou ke m pa konnen gon bagay kap kwit m pa konnen men Darline apiye sou fè sou sou Anie Alerte la nan moman an ok e map tou map di. Anie Alerte bravo tou pou pou jan ke lap travay sou li pou jan ke li li chanje paske Anie Alerte nou te gen avan avèk moun ke n gen kounya se pa menm moun e m panse kounya nan moman la se moman glwa li moman siksè pa l se moman lap briye se moman solèy li donk pa al kanpe anfas moun kap briye Surtout moun ki te pran tan pou briye oubyen ki tap kriye kap plenyen nan nwit oubyen kap priye tou moun sa yo ou paka bare yo peu enpòt kritik ke w ta pote pou yo ou pap ou ka pote kritik lan wi men se w konprann kòmsi kritik la pral desann yo jan li pral down yo e ou kap anba donk m pa di pou nou pa gen kèk ti bagay pou l korije toujou nou konn sa nou tout konnen men pa desann atis la m pa gen pwoblèm pou nou ap pale de yon atis pou nap kritike men pa toujou respekte zèv atis la. Ok e dana mwen paka tann zile rive potoprens mwen menm paske mwen zile map tann mal danse zile
wi fò nou di sa vre wi donk e mwen mpa gen anyen vreman map ajoute non dritch paske ou sanse di tout bagay donk e mwen panse vreman emm ke darline ap cheche yon fason poul monte ak atis yo paske nou konnen roody avèk darline te gen yon featuring donk.

Se yon mizik vrèman ki pa janm bouke fè chimen l. E se yon mizik tou ki fè an di ke li gen yon afro anba l kote ke menm si moun nan ka pa konprann, lòt peyi ka pa konprann. Men y ap danse l kanmenm.
Y ap danse l kanmenm paske bit afro a donk se du lourd e n konnen ke dè ke se stil bit sa yo mete yon kenny. Vibe 2 mesye sa yo ansanm tou se bèl bagay. Mete yon kenny sou sa donk baton chokola. Donk m panse vrèman Darline avèk. Pou di, m panse se pwomosyon yo tap fè pou apiye paske. Donk nap swiv toujou nap tann di yo. Nou la dèyè pòt la nap gade, nap ranmase.
Map gade. E wi Dana ou te gen pou pa oh fòm di nou tou. Nou konnen, nou konnen, nou konnen Dridjni talè. Ou konnen te, ou konnen kanaval ki te konn fèt pòtoprens yo Te fèt Ozetazini kòm chak ane. Debòde. Tout atis yo, tout gwo cha tenò yo, tout gwo atis tenò yo, yo te nan Eastern Parkway. Bèl bagay. Mwen se te la sòt si ti ka ban nou kèk ti imaj. Ou te la wi, w ap gade. Gade, m ap gade, m ap gade, pitit, m ap gade dèyè telefòn mwen, m ap souke kò m paske m ap reviv channmas. Wi, se vrèman.

EP Pascal la e nou konnen tanzantan l soti yon ti yon pati pou l montre ke men nan moman an la pati l montre a se pati kote l avèk Roody Roodboy la m pa ka di sa Roody Roodboy di lè l rele l nan telefòn nan m pa ka di jan l rele l la li rele Paska Roody di yon lòt bagay si w vle konnen ki sa l di a al gade sou paj al gad paj Paska pou w wè sa l di an. Men paska tou on jèn trè talantye. Depi lontan. Depi lontan l fè bèl bèl bèl ti mizik. Bina bina woy. E bèl ti mizik. Fò kite kay granmoun li pa bidj li.
Bèl ti mizik. Donk m panse ke nou gen anpil talan e m pa vle si nap fè sa pou n voye youn lòt monte map kontan ke yon atis ap voye lòt monte. Men si nou fè sa pou nou detwi yon lòt atis m pap janm bat bravo pou sa paske M panse siksè youn ap siksè lòt atis paske dè ke
jisteman dè ke yon atis rive anlè se peyi a k flote.
Bonswa tout moun! Skò nul e vyèj antre Ayiti an Ondiras nan premyè joune dènyè faz eliminatwa koup du mond 2026. Ayiti ki tap resevwa Ondiras nan peyi Kiraso, match la fini 0 0. Menm si ke nou genyen kèlke zokazyon ki te kapab pèmèt nou fè gòl nan match la, men nou pat konkretize yo. Pwochen randevou Ayiti se pral le 9 septanbre kay Kostarika a 10 è du swa.

Alo! M ka pale a Ti Jozèf? Laltay mesye bonswa. Sa mesye sa ap di m la?
Madmwazèl mwen di w Ti Jozèf Altay mesye bonswa. An!
Mesye pase m Ti Jozèf. Bon ou konnen lè w ka pale a moun wa re wa re rele ankò. Ti Jozèf. Ou wè de pwoblèm gen nan ti pyès kay mwen an la? Men longè janm ou, chaje kòmè k ap rele w nan telefòn la, se chita koze, gen mennaj nan kat kwen kazino. Tande non Ti Jozèf, poutan w pa vle mete anyen nan tèt ou, tande, epe sa ban mwen Ti Jozèf. WESTER

Voila, mèsi anpil paske w te branche Reyalize Rèv ou TV Show aswè a. E m te an plèn nati, hein. M renmen sa. M renmen sa. M ap gade si petèt m ka pi deyò, byen ke semèn sa a tanperati a ap yon ti jan pa favorab. Men ok, brèf, n ap eseye. M te kontan avè w, m te kontan pou n te pase bon ti moman sa ansanm, pou n te aprann ansanm, pou n te gen yon kado tou avèk Sojexpress. Men anvan ke nou ale, ban mwen fè yon ti kout pye nan Pòtoprens e pou nou wè kisa ekip Rezo 520 an genyen kòm dènye aktivite petèt. M sur ke pral gon screenshot pou ou menm ki ta renmen genyen pou yon dènyè fwa nan show sa. Medam, kisa nou genyen aswè a la a anvan n ale? Ewi!
Nan Londrich. Ewi, se la fen de votre emisyon prefere! Ewi, se la fen de votre emisyon prefere! Mèsi paske w te branche, mèsi paske w te patisipe nan konkou Joujante te di, mèsi tou paske w pral vote pou patisipan ke w pi renmen an ki pi rive sou ou a. Mèsi anpil paske w se kliyan fidèl nou. Mèsi paske w chwazi Sojexpress. E pa bliye randevou ka se chak samdi 7 è PM sou paj Sojexpress la pou te ka gade bèl emisyon Reyalize Rèv sa, Reyalize Rèv ou TV Show ke Ke Tina abandone nou jodi a. Donk e sou Radyo Televizyon Karayib tou. Donk mèsi, mèsi avèk tout paj ki retransmèt show sa. E gade, ou menm fanatik te di hashtag menm jan avè m. Al sipòte tout atis ou konnen sou paj Facebook Sojexpress la. Lè videyo yo lage pou wè kiyès ki pi byen chante te di. Paske

Kòmsi kijan yo kite tout pè dèyè, kijan yo reprezante zòn yo valableman pou ou menm lè genyen l pou ale. Sojekspres fè konkou ale. Podyòm Kantye fè konkou ale paske se konkou pou jèn, dè ke se jèn nou met limyè sou jèn. Donk mèsi paske anfèt paske w la e mèsi tou paske w pral gade. Chwa yo te difisil anpil pou jiri an, men m wè kanmenm yo te rive byen delibere. Wi, retire 3 paske te 7 prestasyon, yo kenbe 4. pou yo twa Se te oblije di, ale. bat menm anvi nan plas di yo vre. Voilà. Bat anvi. Donk e e twa sa k ale yo, ou wè kòmsi se se de jèn ki gen talan. M Wi. espere vrèman ke yo pa kanpe la, yo Wi. kontinye avanse. E sa k te fè m plezi se ke gen youn ki te patisipe ki di konsa, mwen prèske chak ane m la a, m Wi, toujou wi, wi, wi, patisipe, wi, donk wi, wi. e ane a ankò m Mwen te la vle ankò, patisipe ankò. jistement. Donk ou wè kòmsi se se de moun ki gen de vizyon, se de Wi. jèn ki gen de vizyon Wi. e yo p ap abandone. Donk se sa nou bezwen nan sosyete a. Donk ou menm ou la pou sipòte jenès la, voye yo monte paske yo gen talan, yo gen talan. Li klè, yo gen talan.
Ok, donk pa bliye slogan nou an se, Garder le sourire, bye bye à la prochaine! Voilà, mèsi pou fidelite ou, pou pasyans ou, pou enterè ou nan reyalize Kay Pou TV Show, mèsi pou tan ke w akòde, enèji ke w akòde a nou. Nou va kite l la pou aswè a, pwochen randevou nou se pral pou demen, ah sa m di la?